Bonjou bonjou bonswa la fami loto podepè kòman nou ye kòman nou ye espere nou pa tou anfòm m pa ka di nou anfòm ok ase sèl bay ki fèm mal la nan bòlèt la e sèl 0 2 ki fèm mal anpil anpil anpil anpil se maten m jwe ak 0 2. Kite 0 2 pou 0 3 bon men sak rive m 0 3 e fè twazyèm la ok pa gen pawòl anpil nan maten 7 avril 2023 map di w si w apèn ap fè konesans avèk chanèl la map di w byenveni ou lakay ou ouvè kò w rale kò w chanèl ou se pa w map di w pataje ede n pataje e si w renmen sa n ap fè a kite yon like. Se sa kap pèmèt nou travay pi di. Ok. E ou menm ki ta vle fè pati fanmi vip Loto Pò de Pè a, nimewo a se plis 1 829 651 16 77. Nap salye Loto pa m san pou san, Boubou nimewo, Emano nimewo TV.

91 19 pat bay anyen lè m gade kote New York te jwe 418 29 03 te pase avèk twazyèm lwa ok mwen di ou menm kap pataje pataje paske chanèl la ou te bò de pè Pa konn pèdi de tiraj mouda pou mouda ke kote a nèg yo flite nou maten an sèl nan Jòjya n te bay 77 maten an bon n te fè twazyèm lò nan 80 nan Florida so bagay yo melanje nan men nou ok men nou mèt manche ponyèt nou manche ponyèt nou kwè kwè nan tèt nou kwè nan sa nou pral fè a e sa k fè nou dòmi ta n leve bonè pou n chache konminezon k santi bon pou nou e pa bliye se nan magyaj se nan bolèt la lè ou tonbe sou yon magyaj tonbe sou yon loto 4 tonbe sou yon loto 3 ka fè w peye lwe a kay ou ka fè w peye lekòl timoun yo Enben maten an la ki se 17 avril 2023 anyen pa enposib sou chanèl Loto Pòdepè a. Sèl sa map mande nou abòne, pataje paske m gen 500 m gen map rive m gen 162 abòne ok si chak grenn fanmi sa yo ban nou 5 pataj e nap rive a 8 nap jwenn 810. Pataje bay 810 moun. Ke mwen te kwè tout 810 la pap abone menm 10 kanmen nap jwenn. Ke nou pral pase byen rapid pou maryaj avèk loto kat. Maryaj nou gen yon ki santi bon. Ou an m degi ta fin fè. Degi ta fin mete. Lè flou ou ta fin tire ap mete. 0, 3, 29. Poutan yon bay sot loto kat. Si yon asoti demen se yon zin ta flite nèk yo. Pa gen pawòl anpil frèm pa gen deba sou sa ou sou chanèl loto paw de pè a ou sou chanèl boul la ou sou chanèl mond lan ou sou chanèl paw la ou sou chanèl loto kat la ou sou chanèl magyaj la sou chanèl loto 3 ou sou chanèl kraze bank lan ok loto paw de pè pa gen manman li pa gen papa ki gen bank se bank ki vin kraze li menm ok premye grenn magyaj nou gen nou gen 64 07 e n gen 52

Ok si w poko abòne nap baw tan pou w abòne pandan wap koute video a pandan wap gade wap fè chwa pa w ok nap baw tan pou w abòne abòne malgre m wè moun yo pa vle mete like la toutan nou pa mete like e tout tan youtube ap kenbe video a yo pap pataje. Ok nou pap avanse, toutan nou pap avanse son dekourajman li ye, mwen rete kwè a chak fwa nou jwenn yon grenn abòne nap fòse pou nou fè grenn moun sa ki apèn touye chanèl la pou li fè koze pou li ka envite frè e sèl vin fè koze avè nou ok konnen se konsa ye sou chanèl loto pòdepè a ou pap pase de 3 jou pou pa jwenn yon grenn maryaj yon loto kat se konsa li ye san djòlè pa laden na e pase pou boul pou loto 3 avèk boul pè

Nou gen 55, nou gen 22, nou gen 77. Ok. Meni papa, meni. Ou menm ki pwal fè richè chanè la kap voun link se loto ayiti pou de pè 345. Ok, nan mande ou pou pataje sou men se nan fè a kite yon like epi abone. ou ka ede nou avanse avèk chanèl lotopo DP 345 lan mezanmi edem pataje nou edem pataje nou mezanmi edem patajel wi m konnen nou kapab nou gen fòs fanatik lotopo DP se fanatik vanyan yo konnen ki eski lotopo DP a deja nou moute ak chale e nap mete fin ak chale le nap repouze nap repouze ak chale ok si nou te konn fon sel video chak nou tap fwape neg yo wi men

Epi wap soutni zero 7 pou nou. Ok nan bò dwat la ankò nou menen nou gen pataje, like epi abòne. Nap fè chwa pou fanatik yo ok. Men gwo grenn pou nou ta sipoze nou ta veye chak 17 zero endis konn tonbe ou kwè. Wi m se sa wi. Chak 17 wi zero endis konn tonbe.

86 en sin si demen maten nou pa fè lo nap kite video a pou aprè midi sil fè lo nap refè video depi nou pa fè lo nan yo nap kite video a pou tèl aswa ok len pa ale lot en dezyèm grenn boul nou ek santi bon koute chè yo ban nou 91 yo ban nou 19 e nap pran 64. Kòm boul ki sou mache a, ki santi bon, ki koute chè. Ok, nou gen 0 7 nan soutni, e n gen 52, yo ban nou 0 2, ban nou 57, 25 pou kò tonbe. Ok, n ap fwape 52. Ok, lòt boul yo fò tou wi, pase n ap chache, n ap chache. 60 60 dola lontan Nou ka met ti bay tout tout boul yo gwo nèg tout boul yo fò ok met ti monnen sou sa yo met bay sou sa yo men 3 boul ki pi move pou 17 avril 2023 nou gen 52 68 epi 64 epi nap kite yon grenn boul wi ann kite grenn boul sa Nap kite li nan bouch pou lè nou rele Bengo pou yo ka vin pale. Paske m konnen yap vin pouse videyo a. Nap kite 10 0 1. 10 0 1 ok. 10 0 1. Nap kite boul sa. Chak 17 boul sa konn tonbe. 10 0 1. Ok ebyen m ale wi nap kwaze nan yon lot videyo. Ok. Si pa bliye m di nou si nou fè lou. Nap refe videyo. Si nou pa fè lou demen maten. Nap kite videyo a pou jounen. Ok. Babay nap kwaze. Chow.